Kote l konn jwe mizik pou Michel Chatey Epi l wè m kanpe m ap tann moto Epi l di m Ou pral menm kote avè m w ap tann moto M pral depoze w Epi vwa m an m pran wout Li ban m woulib M t ansanm ak 3 moun 3 moun yo desann kanape vè mwen menm pou l depoze m ravin pental e le moman pandan li antre nan riyèl kastro mwen menm ansanm avèk michèl chatèy direktè kosmetoloji epi yo tap debake machin yo pou yo te mete enstriman yo anndan lekòl la Epi le moman yap debake machin yo konsa, epi gon machin kap soti pa la li, machin nan antre nan riyèl Kastwom, li antre kote, machin nan antre nan riyèl Kastwom, li antre sou nou, yo brake zam sou nou, 5 nèd desan nan zam, yo pranm. Yo fouke m anndan machin nan, yo mete kagou nan tèt mwen. Lè yo met kagou nan tèt mwen, epi yo pran lòt mesye a k ansanm avè m nan, yo antre anndan machin yo a tou. Epi, nan dezyèm, nan riyèl Kastwoum, bandi yo antre, yo te wè limyè machin nan kanpe, yo jis antre nan riyèl la. Lè yo antre nan riyèl la, m te chita adwat, yo rale pòt machin nan, yo pran m. Yo fouke m anndan machin pa yo a epi yo bouche tèt mwen. Epi yo tonbe joure, yo di yo dat m ap chèche nou. Yo pran lòt mesye ansanm avè m. Yo fè yon pakèt pakou avè nou men nou pa konnen ki kote yo fè avè nou. Paske yo bouche je nou. Pandan yo bouche je nou, yo mennen nou bay chèf, chèf gang nan, chèf kidnapè a. Chèf kidnapè a fè yo retire kagou nan tèt nou. Lap pale avè nou, li mande nou ki desizyon nou, kiyès ki fanmi nou. Nou di nap rele fanmi nou. Li ban nou chak telefòn nou pou nou rele paran nou. Mare. Mwen rele sèm. Ma viv avè kon sèm. Maka jèn sèm nan. Mwen rele yon zanmim ki rete tou pre lakay li. Yo di, kiyès w ap rele la? Genlè e lapolis w ap rele. M di, non e sè m m ap rele, men m pa janm di yo si m pa ka jwenn sè m nan. Yo di, fè vit non e ou m ap tann e. Epi m rele zanmi m nan, m di zanmi m nan, kot Anounou? Li pran pòz, li di, kot Anounou? Li di, kote w ye la? M di, di Anounou yo kidnape m. Annik di sa, se yo rape telefòn nan nan men m. Epi lè yo rape telefòn nan nan men m, se kout zam k ap ban m nan tout figi m, nan tout tèt mwen. Apre, chèf gang nan di yo pa fè m mechanste, pa bat mwen, pa fè m anyen. Yo tann lè chèf gang nan ale, yo limen dife anba pla pye m, yo limen dife nan pla men m. Epi, m gen yon alonj nan tèt mwen yo boule, yo met dife nan tèt mwen, yo di yo pral boule m tou vivan. M tonbe kriye, m di pa boule m, fanmi m pral pale, nou mèt ret tann li, nou pa bezwen boule m. Epi sè m nan vin rele, sè m nan ap negosye avè l. Yo di sè m nan pou yo libere m, fò m gen 800 mil dola ameriken. Sè m nan rele anmwey! Sè m nan di mezanmi m ap pèdi sè m nan. Kote m pral jwenn 800 mil dola ameriken pou m pote? Sè m nan di nou pa gen pèsòn. Chèf gang nan di l wi se 800 dola ameriken k pou libere m. Sè m nan di nou pa gen pèsòn kiyès nou pral rele pou nou mande 800 mil dola ameriken. Sè m nan di depi m ap viv m poko janm kontwole kòb sa nan vi m. Yo di ebyen lanmò a ou lajan sa ou pi pito. Sè m nan di ebyen kòm li nan men nou n a fè sa n vle avè l men mwen menm m pa konn kote m pral jwenn 800 mil dola ameriken pou m pote pou nou. Epi le moman sèm nan ap pale avè yo, yo fèmen telefòn nan nan figi sèm nan. Epi yo tonbe pale avèm, yo di, o, mwen moun la ka wap pale kaka boulchet, e nan baz 400 mawozo ou ye la wi. Talè ou pral wè, talè m pral eklate tèt ou la a katouch. M di, ebyen se volonte nou. Nou di nou fè sa n vle avè m. Epi yo di mesye a, sa w ye pou ti dam sa a? Mesye a di, li pa anyen pou mwen non, jis yon woulib mwen t ap ba li. Yo di mesye a, ou gen lajan, lepè sa a, ou gen lajan, m konn wè w sou tout YouTube, sou tout radyo m konn wè w. Depi le moman yap pale a mesye a, chak lè sèm nan ap rele yo vle se yo k pou rele sou telefòn mwen. Yo mete kat sou telefòn mwen pou yo fè m pale avèk fanmi m. Lè pou yo fè w pale ak fanmi w, yo fè w met telefòn nan sou spikè pou yo tande ki deklarasyon fanmi w. Epi sè m nan di kisa yap fè w la, yo bat ou, yo ba w manje, yo ban m manje, yo benyen m, men manje pa janm desann nan gòj mwen. Paske gen nan yo ki tap matirize men pa tout. Te gen nenpòt 15 a 20 nèg anndan, gen nenpòt 2 3 ki tap matirize m, men se pa tout. Chak lè chèf gang nan vini, chèf gang nan di yo piga yo touche m, piga yo bat mwen. Yo menm Yo pa tande, yo vle matirize m. Aba de sa, nan pale, pale, pale, yo vin antann a 300 mil dola. Yo di ok, pa gen pwoblèm. Kounye a mesye a menm, yo met an kontak avèk frè m nan, avèk sè m nan, pou yo pote kòb la ale. Mesye a gon moun li. Mesye Dickens. Lale l fè moun nan voye kòb la pou yo. Yèswa a 10 zè di swa. Yo pote kòb la. Moun nan pote kòb la pou yo ka fwa yo kò. Yo fouye moun nan. Yo pran tout afèl. Tout telefon li tout afèl. E pi yo pran kòb la yo ale. A minwi. Yo pa di nou si yo jwenn kòb la. Yo jis vin met kagou nan tèt nou. Pou nou menm nou panse lavi nou fini e tiye yo pral tiye nou. Lè yo met kagou nan tèt nou, yo mete nou nan menm machin yo a. Epi yon lòt bandi ap kondi machin Dikens lan. Epi yo di yo pral mete nou yon kote, kote nou pa konnen. Yo mete nou Matisan. Lè nou rive Matisan, yo di nou tann yo fin ale. Si nou retire kagou a nan tèt nou, y ap fizye nou. Yo di nou lè yo fin ale na retire kagou a. E vwèman vwe, pou jiskaske nou vin nan, nou pa janm konn kote nou ye, ni kote nou pa ye. Tou sepleman kagou nan tèt nou, nou pa janm konn si nan lè, si nan tè. E pi lè nou rive matisan, nou mande kote nou ye la, yo di matisan konbyen nou ye. E pi mesye a mande enfomasyon, enfomasyon. Pou nou ka soti pou nou vin tonbe la li. Epi la nou vin tonbe la li e pou le moman la nou vin tonbe dezyèm riyèl Jeremi pou nou arive la. Nan pen nan mba rekonèt youn nan mesye yo tout sepleman. Son pa ket jen ti moun yo ye 16, 17, 18 an. Menm pou chèf gang nan tou. Chef gang sa mpa bay l anpil laj paske yon jèn ti gason li ye. E pa okenn granmoun aje ki fè sa, son pakèt jèn ti moun, jèn ti gason ki ap maltirize nou. Bon, nan samdi m te gen règ mwen pou arive dimanch. Nan dimanch. M telman tap bay san. M arive sal tout dra bandi yo. Yo te vle mete m deyò. Yo di m ap fout sal dra yo a san. Yo pral fizye m. M di yo se règ mwen k vini se pa fòt mwen. Telman san pat ka kenbe sou mwen. Apa de sa. Chèf gang nan voye achte kotèks mwen, kotèks pa ka sifi. Youn nan mesye yo pran boksè yo, yo mete sou mwen. M pa konn se sak fè yo pa te vyole m. Pa rapò de san m te gen sou mwen ki t ap vide. Nan espas mwen te ye a pa t gen moun, sèlman bandi yo. M te tande vwa fi men se nan lòt nan lòt chanm m te tande vwa fi genlè se madanm yo se pa tankou fanm yo pran kòm kidnapè yo te di yo banm 2 jou pou yo pote lajan pou yo pa fizye nou paske yo bezwen lokal la pou yo mete lòt moun yo di aprè 2 jou sa depi yo pa vin pote kòb la vini Y ap efase nou paske yo bezwen lokal la pou yo pot mete lòt moun la. M santi pakou a te long anpil e pakou a te plen wòch paske machin nan t ap sekwe avè m. Menm lè m pa konn kote m ye men m santi machin nan ap balanse de bò avè m kòmsi nan yon wout tè. Men machin nan te kouri anpil pakou avan pou yo rive kote yo t ap rive a.
Kantite de jou ke yo fè lòt la, chache a li fè toujou mete nan tèt ou e answit kòman ou fè si pa egzanp mwa a gaye pou ou. Lè m rive anndan, yo te retire yo te retire kagou a nan tèt mwen. Men a chak fwa yo wè m ap fikse yo, yo bouche je m ankò, yo di ou talè m al montre yo. Yo ri bouche je m. Men yo te debouche je m pandan m te anndan kay la. Chak fwa m gen pipi, yo ale avè m. Zam dèyè mwen, zam devan, m nan mitan. Non, m pa t santi m twò alèz paske m pa t janm panse si m t ap la. Paske yo pa chèche moun pou yo pran, nenpòt moun yo jwenn yo, yo pran yo. Lè nèg yo fouke m a zam, yo peze tèt mwen nan machin nan, mwen menm m gentan di lavi m fini. Paske nenpòt sèt zam sou do m, peze kou m anba kousen machin, konbyen nèg sou do m a zam, mwen m gentan di lavi m fini, m pa panse si m t ap tounen la ankò. M te panse yo tap fè menm jan avèk Evelyne Sincère men Bondye fè pou mwen anpil priyè te dèyè m yo arive yo libere m menm ke m te gen lajan lajan pa te ka libere m kote m te ye a. Mwen di radyo yo mèsi televizyon depi m maten kap. mache la e m di pèp la mèsi anpil paske yo tap manifeste pou mwen e depi dimanch swa mwen do fèmen m pa konn moun m pa konn si m anlè m pa konn si m atè m pa konn si yap manifeste pou mwen se bandi yo k vin di m Yo wè manifeste pou mwen sou YouTube. E mwen menm pa konn si ap manifeste. M di m pa konn bagay konsa non. De respekte figi nou. Yo di gyèt man mou charon. Ou konnen ap manifeste de yo wap vin di ou pa konnen. E m pa konn si yo tap manifeste. Anpil pèp te kanpe pou mwen. Pil moun tout kote. Sa m pa konnen. Sa m konnen. De pos machan ravin petad la li. Riyèl vanyan tout. Pèp la Kanapevè te kanpe pou mwen, kit sa m konnen, kit sa m pa konnen, pou yo te di pou yo libere m. Vous informer, notre priorité.